M anfòm, mwen fòm. N ap pran fredi nan peyi etranje, apredi menm. Izo.
Izo. Wi, m ap swiv ou la lontan. Izo. Wi, m la. Ok.
Ou konsyan ke m pa diferan de ou malgre m son gwo chantè? Uhmm. Nan, pa nou pale nan, pale pou bilan an.
Paske, Izo menn, yon nèg pap rele m li banm 75 mil dola, m gen 38 an, m fèt 11 oktòb 82 menn. Uhmm. M poko janm manyen kòb sa nan menm epi ou banm sekirite ou banm galil ou banm minisyon ou dim tiye entèl son mwen son men sa fè devan tout tan m fè grangou donk m konprann sa w ap viv la men m gon grenn bagay m ap di w bro mèsi Bondye w ap fon kou entèlijan pa kite moun konn figi w le jou ke w jwenn mwayen pou ta retire kò w nan sa w ye a fè l. E dezyèm bagay map diw, pa lage zam toutotan w poko konn itilize teknik makak, lage yon branch pou kenbe yon branch. Toutotan w poko ka alèz ak lavi w pa lage zam. Pase lage zam se mouri. Tande bro, lage zam jodi a se mouri. Paske gon kote w rive w paka, gon kote w rive w paka kase tèt tounen. Ok? Gon kote w rive w paka kase tèt tounen. Meyè zanmi w se lendèks. Uhmm bagay kidnapin nan nou poze sou sa epi lara gravy nou poze sou sa depi kèk semèn sa vle di pawòl la gentan poko rive nan zòrèy ou paske pandan se tan vye lara gravy m pa di yo pa fè zak non yo fè zak wi men tou gon pakèt zòn kap tou pwofite fè zak sou non vye lara gravy epi.
Ok M konprann sa. Tande gon pakèt pwofitè menn. M pral eksplike w kisa sa ye. M pral ba w sa m konprann nan analiz mwen. Se izo k vòlè. Se izo k bandi. Se izo k touye tou. Ui tande izo m sot fon analiz talè a la on moun ka panse se defann map defann ou mwen m gon grenn bagay m ka fè mawon pa janm al ayiti ou pap jwenn mwen ou konprann men m pa konn pè pa tanperaman m. M vin on ti kras poze koz m konnen m gen pitit m gen madanm men pa tanperaman m se nèg tigwav m pa renmen pè m pa renmen pè tout sak ka fèm pè m anvi touye l pa tanperaman m panse w ka konprann sa map di a. M konprann.
Ok donk bagay la se tap kanpe m pa vini w pa jwenn mwen m ret nan kanpe lwen m egzile 10 15 an 20 tan. Li pa yon big deal. Men mwen renmen yon grenn bagay m ap di w Izo. Bay peyi a yon chans, l ap fè yon pakèt ti malere byen. Mwen soti Tigwav, m gen bèl tenis, m gen bèl mayo. M pa pral avè yo lè m ap tounen an Frans. L ap fè yon blòdè nan zòn nan byen. M pa konn si w konprann Izo. Kidonk, mwen menm m gen yon grenn bagay m ap di w menm. Sèlman fè pridans. Fè pridans. renmen tèt ou plis ke lòt moun. Alèz.
Tande Izo. Men fè tout sa w kapab men si bagay la ka kanpe mwen m ap mande w yon chans pou peyi a Izo. Silvouplè. Yon chans pou dyaspora yo men. Yon chans pou dyaspora yo. Yon chans pou pitit peyi a ki deyò men. Silvouplè Izo. Si w ka fè sa, fè sa pou mwen. Silteplè zanmi m. Silteplè baz mwen. Tanpri, si w ka fè sa, fè sa pou mwen, tanpri, patizan m. Tanpri. Tout bagay poze deja bò kote pa nou. Nou fistre, n ap travay di, nou ta renmen rantre lakay. Nou ta renmen rantre lakay. Perèz fè nou kanpe deyò. Ou wè sa m di w, bro? E m, m asire m, Izo, m ap, m gade paj ou. M abòne, papa. M abòne avè w, papa. M ap gade w k ap tchuip, m ap gade w k ap rap. M wè lanmou nan kèw menn. Nèg yo fò tou nou bèt fewòs menn. M te ka konsa tou izo. M pral baw yon ti anekdòt de vim nan live la ke petèt moun pranm pou bon moun, moun pranm pou gwo chantè. Ou konnen izo, m se premye elèv ki desann drapo komisarya tigwav, elèv ki te desann drapo ayse david tou. M pa dwe non izo. M pap lonmen non moun nan paske pitit li toujou la men misye mouri. Lè m te trè danjere nan manifestasyon sou Lavalas, premye zam mwen gen nan men m apre 38 papa m nan, s on lidè politik ki te fè m kado 9 milimèt Ruger. Jodi a la, pifò ti jenn gason ki te nan pwomosyon m yo mouri. Cazares mouri. Doutala, Mathiali pati al aletranje, nou yon pakèt te kenbe zam sou Lavalas. Kidonk m pa diferan ke ou, m te ka nan sa a tou, si m pa t gen yon lòt oryantasyon. M pa konn si w konprann. M te ka ladan l tou. M te ka ladan l tou. Mwen, mwen konsidere w kòm yon viktim. Ou poko janm al sendomeng, ou pa janm al chili, ou pa janm al brezil. Ou plis fè tanw nan vilaj, kiyès ki pot galil ba ou, nèg yo. Ou pa bezwen dil non e mwen kap dil, ou mèt kitem dil. Kiyès ki pot bal ba ou, nèg yo. Kiyès ki mechan rizo?

E depi w ap fè l ak lafwa, on jou sa ka chanje. Depi w aji fwa w, rien n'est impossible Izo. E meyè zanmi w se, se kè w, se fwa w. Se pa nèg ki avè w yo. Gen youn ladan yo k dè vide w atè pou l ka pase jeneral, puiske chèf ak grad bagay sa yo fè lèzòm chanje maten midi swa. Tame ka pran Gon nèg mwen. kap renmen wè w nan yon sèkèy pou elit pase jeneral. Li mèt fè l pou 5 jou. Men lap di apre izo e mwen tap mennen. Vrè zanmi w lan se kè w bro. E kè w se li k ka ba w lafwa w nan Bondye bro. Ak ginen yo. M santi m fyè wi jodi a m pale avè w bro. Se yon chans mwen gen nan vi m. Mèsi paske w akòde m sa.
Eh on moun ki voye mal swiv ou. Moun nan di konsa men wap pale byen la wi pouna eh.

San wa ka 47 wi menn. Shit man, gadon mèb. Ayy izo menn Ann lapriyè non menn izo sèlman pa mete zam atè tande papa pa mete zam atè pran prekosyon.
Entènèt la ap bay pwoblèm chak lè w wè video pa gentan kanpe fò w fè yon ti pe paske video entènèt la ap bay pwoblèm gen fwa ou pa tande.
Ok wi mwen diw mwen diw pa depoze lè zam san ou pa konn kote ou gad paske tout depoze lè zam nan faz ou rive la e mouri. Imedyatman m depoze l yap tou yap tou mache pranm paske e zam nan k fòs mwen e zam nan k fè e yon seri de moun pa rive sou mwen.
Non mwen m gon grenn bagay m ka di w men m bon e pa dwa m pou m pou m predike sou lavi w men m gon grenn bagay m ka di w izo si w gentan fè kòb ou ka sere 2 kote menn fè kòb pou w jere aryè w fè kòb pou w jere pou w jere 2 twa katran w ou konprann men si gen ti poze a tou pou peyi a mache fè l menn fè fon si w gon dènye bagay wap fè menn ou fon 2 twa kat kidnaping epi w kenbe kòb la menn pou w jere yon 4 senkan fè l bro. Apre sa, ou fè yon kanpe sou li pou peyi a ka fonksyone. Paske fò ou ap bezwen kòb kote ou ye a. Ou an kaval, ou pa ka soti. Se evidan. Si ou gen kòb pou ou jere, jere men.
Brase, fè komès, fè sòl pou kòb la brase.
E kòm nou menm nou pran desizyon an deja nou poze. Nou ta nou ta kòmanse kontan la a pou leta li menm pran reskonsablite l pou l fè pwojè antre nan zòn nan, lekòl pwofesyonèl, dlo potab tout bagay sa yo. Kounye a bouch ak latou sispann nèt. E sa pou leta fè?
M tap kontan, m tap kontan wi Izo depi w gen kòb nan men w pou w pa fè sa ankò, jere kòb la. Kòb sa pou l pa brase, pou l pa elimine tou. Fè komès avè l lè w bezwen pou w ka manje nan pwòp li menm pou w pa oblije al retounen nan sa w te kòmanse. M pa gen anyen m ka di plis. M pa ka al di w pa fè l, li gen tan nan ou. Tameka Promo!
Se konsyans ou k pou fè w pa fè l pèsonèl. Tout ka pa gen okenn moun la k ap radote oubyen k ou wè k anba live ki pral di yon bagay la k ka fè w fè pa fè sa w pa vle fè Izo.

Paske e, e konsèy sa yo grav nan. Paske, imedyatman, mba gwo video, moun ap joure, bon, lò joure a, imedyatman mwen kòmansman joure a, mpap fin li l non, mpap fin li kòmantè a non.
Byen sur ke wi. Sa pa pral chanje, o kontrè sa ap fè w pi vyolan toujou menn. Izo mwen, yon sèl bagay map redi l ankò. Map redi l ankò yo mèt rikòd vwa m. Yo mèt rikòd vwa m Pep news sak vle kenbel. Banm tann net la bon. Banm tann net la bon poum di sam pral di a yo met record li. Si son 2 3 4 kidnapping kap fet anko pou gon bon kob nan menw pou ka fe res tanw pou kanpe sa net fel epi sa fini. E pou yo kenbe sam di a. Paske tande se solisyon nap chache izo. Se peyi a n bezwen ale mye. Se pa de twa kat kidnaping nan k pral fè anyen chanje sou sa k te fèt deja. E sa n ap chache a se solisyon pou peyi a lib. M rive nan yon faz, se sèl sa m ka di Izo. Ba nou chans, fè, fon kòb pou jere aryè w pou brase l epi pou peyi a mache menn izo gen anpil moun kap soufri la wi menn ou konn dyaspora ap soufri an silans M konnen men
yo pè yo pa vle pale yo pa vle viktim.
Pa bò kote pam yo mèt alèz wi pa bò kote pam.
Tame ka promo. Non izo gon seri de ti solda k nan lari a se pa ou yo ye yo bezwen jeneral tou yo bezwen jeneral tou izo gon seri de ti solda k nan lari a k bezwen jeneral tou yo pap tande lòd ou lè yo vle fè dezòd pa yo yo menm. Non
e gon jan m viv ansanm avè yo. Se kom fre nou ye. Ok. Nan sik segman. Wap wè, ou tou dwa vin la. Ou pa konn se mwen, ou pa konn se chef m ye. Telman yo trip avèm. Bon yo konn rete kwa yo konn ap di konsa. Ou menm piti sa ou tou piti yo pi bat kò w. Ou wè telman kom si ap trip ou. Frè Zay di kon janm ye avè yo e kòm frèm ye. Li tou jan moun yo prann kòmsi pou bèt.
Paske mwen mwen m izo se se solisyon map chache papa e solisyon map chache menn.

E sam di w donk èske ou konnen kounyela izo menm pranm ap pranw la kèm tap kase hein m pa konn pè moun non avan men kèm tap kase kèm tap kase ou avan apre sa m di bon m paka pè menn izo son moun parèy mwen menn m paka pè menn so. Mezanmi sil te plè zanmim ba nou yon chans man ba nou yon chans depi gen mwayen pou kanpe sèl sa map diw kenbe zam ou pou yon ti distans paske se li ki ka kenbe w anvi la men si gen ti poze a pou peyi a fonksyone man ba nou l man silvouplè cheri doudou tanpri tanpri. Tanpri. Sèlman jere jere glindex ou, jere galil ou, jere zam ou kenbe kenpe kanpe nan kwen w pou w jere lavi w. Men si gen ti poze pou pa gen fouy, pou pa gen kidnaping nan l ka poze. Si son de twa kou k ap fèt ankò pou pran kòb pou w pou gen kòb pou fonksyone. Enben bon, tan mye, ankò mye, ankò mye zanmi m. Izo m kontan wi menn, m kontan pale avèw ou fèm on onè ou fèm on privilèj, map jere live la wi menn. Izo nou renmen w menn, nou renmen w menn, nou renmen w, ba nou lanmou an bak menn. Nou renmen w menn. Wi wi wi, Nou konnen kiyès ki fè w sa menm? Bon e. Se gwo mesye yo k fè w sa, se pa ou k fè tèt ou sa menm. Bon, m ap an bò pèmisyon, m pa konnen lè lè w ap an dirèk ankò. Lòt semèn m pa konnen si apre 15 jou, si apre 20 jou. Pou n repale ankò, pou w felisite m. Sa vle di pou kal, pou tèlman w pale peyi a kal,

Ah m fache menn. Izo menn bay la manje kem menn. Ah monchè menn m te fache m joure menn. Ah m di w anpil betiz m joure Jovenel m joure tout moun menn. Ah m joure menn. M di anpil betiz wawa. Ah m pat kab kenbe ankò menn.
Non jou sa pa jou sa pa gen moun nan peyi a pa joure non. Paske e pa fòt nou. Imajine w byen wap wè kòmsi nou poze yon kote men w tounen bon nèg yo vini a traktè yo vin a cha e moun yo vin touye nèg yo e pat dire yo te vin manje e pa espageti yo te vin manje e moun yo te vin touye bon imedyatman m paka kanpe pou m lage zam nan atè pou m kite nèg yo touye m bon m fè replik ansanm avè yo M dakò, m dakò.
wè bon kòm se yo m pa konnen yo yo viktim paske E pou yon volon moun li.
Jou sa men, jou sa men, men m bouboun man mwen souke m di betiz wap a. A, m baka pa bèm, pa kake bon kon. M bliye si m sa atis, m bliye si m bode, m man la men, m di shit do.
E, nan pale, anvi m espè. Ebyen ok men respè respè jeneral respè ba nou lanmou an ba nou lanmou an bak men so nou renmen w renmen nou tou men silvouplè silvouplè izo men
se te yon plezi men se te yon plezi pou nou te pale bon m kontan m kontan m kontan deske m pale a izo m kontan eee Petèt gen moun ki pral konprann mal. Tameka promo! Gen moun ki pral konprann mal. M panse gen moun ki pral panse se rabesman. Ou ka di sa w vle, paske lè w pa papa pitit, lè w pa konn jis, lè w pa konn fè jesyon, li fasil pou w di sa w vle. Men lè w konn fè jesyon, ou konn ki jan w dwe pale ak moun pou w jere sèten choz. M panse jodi a, Izo plis bezwen lanmou ke joure. Jodia m panse Izo plis bezwen respè paske ke w vle l ou pa vle l lapolis nasyonal ajenou devan misye, swat ajenou devan misye, kenpòt enstans lan ajenou devan l e yo k mete l pwisan nan nivo a. Alò mwen menm m pral manke l dega? Foli m gen? Foli m gen la? M panse se lanmou, se travay sa k dwe fèt. E ou t ap sezi wè, si m te gen opòtinite pou m te antre nan vilaj la pou m t al fè yon ti pale avè l fasafas m t ap fè l. M t ap fè l. M pa kwè nèg yo ta anvi fè m mal. Jamè non. M pa plis pase yo, m te ka nan menm kondisyon avèk yo. Bon, bon, misye te wè m te joure l. Misye wè m te joure l. Pa de langèt manman Izo m pa di ren. M joure tout moun paske Izo konnen m dwe fache. Izo konnen m dwe enève. Paske sak rive a m pa ta ka gadel konsa e izo tou l pa ta ka gade yon nèg ap Tameka tire sou li promo. pou lap gadel pandan ke l gen yon zam nan men l. Li fache nan bò pa l mwen m fache nan bò pa m. Antouka, m panse pèp ayisyen ann chache chak moun ki ka antre nan inbox izo pou di l ba nou yon chans fè l ke w ap kanpe anba yon live joure l sa pap chanje anyen. Sa pap chanje anyen. Lè w ap tòtire yon timoun se fè w fè l vin pi mechan. Lè w ap joure yon timoun se fè w fè l vin pi bandi. Pandansetan, si w pale avè l, li ka konsyantize pou l chanje fizi l depòl. Men yon grenn bagay m ap di Izo, menm lè l ta chanje fizi l depòl, kenbe zam ni. Kenbe zam ni paske le jou ke l lage zam, l ap mouri lèd. M pa di l al replike fas ak lapolis non. Men si izo fè ti pozel ret nan kwenl mta mande lapolis tou pa al twò anmèdel piske sil poze kitel poze paske se nouk kreye dyab la e nouk fèl vin dyab e gouvènman k fèn dyab e senatè k fèl dyab e depite k fèl dyab.
Tameca promo!
Byen swiv izo poun wè izo pa mechan mechan jann panse a non apa izo pa mechan mechan kòmsi yon dènye sadik ki pa pale ak moun ki pral touye moun se leta k fèl vin bandi a e leta k metel nan kondisyon sa izo pa pi bandi kon senatè k bal galil la izo pa gen paspò non mesye izo pa konn sendomeng non izo pa konn al laprata izo pa konn al santiago Humm izo e nan vilaj la l rete ui kisak pot zam yo bali andan an ou konn imatrikilasyon machin izo izo gen machin ki anrejistre nan wavct ala kaka izo gen menm fanm kap sot petyonvil vin bal bouboun andan an tonnè krazem yon seri de bèl timoun ou pata panse ki sou fesbouk bon nou renmen chèf nou renmen nou renmen. San nul dout jan map gad Dave m bon m pa wè tout vizaj li izo pa lèd gason ou konprann so moun kap mennen se konsa fanm ayisyèn ye antouka m te kontan pale ak izo son privilèj pou mwen e m swetel tande mwen m ta swete izo bay peyi a yon ti chans m ta swete leta ayisyen konprann pou yo pa twal deranje li nan nich li a se nou k fin fèl sovaj la. Kitel nan ti kwenl. Paske si diaspora yo ka antre, ekonomikman Ayiti ap rale yon souf. Paske nan po peryod covid 19 la la, tout lot kote bouche se sel Ayiti k ouvè, se tap yon bon moman pou pou nou fè kapital ekonomik nou. Se tap yon bon moman pou nou rantre lajan. Men malerezman, ensekirite an se leta k kreyel, Se leta k kreye l, leta ayisyen k kreye l, se leta ayisyen k bay nèg yo zam. Ou konprann? Antouka, m respekte Izo e m swete lòt semèn nan Izo pwomèt mwen m ap vin fon lòt live pou m pale byen de li, m ap kontan. Si m t ap fè tout ane ap pale de Izo. M tap telman pale de izo byen dcpj tap voye ankete sou mwen. M prefere an afè avek dcpj kem an afè ak izo. Paske ak dcpj je dè mo a plase etan ke sitwayen onèt. Men izo sil fache w gen dwa paka drene l. Bon m pral si izo bay peyi a sekirite map fè tout rès ane ap pale byen de izo respè izo ton izo bon sa ka rive m al fon chante menm m enprovize de izo mèsi izo pou sa w fè pou nou mèsi paske dyaspora ka antre izo ba nou fridom ak pase la bon l ba nou l e sa kap fè m bandi. Tankoum wè lapolis tap fon grap ji al arete fantom ki pral jwe pou izo pandan ke kiyès ki bay izo zam se lapolis se gouvènman ant fantom ki pral jwe pou li ak nouk bal zam nan kiyès ki pi mechan tout moun oh fantom se gang fantom paka pi gang ke izo ke senatè bay zam nan depite bay zam nan gouvènman bay zam nan bay galil bay minisyon an. Lè n pa renmen yon moun nou pwofite bat li men izo pa yon bandi se senatè yo k bandi an antouka m swete izo tande mwen e li pwomèt mwen peyi a pral fon ti mache mèsi izo si sa fèt map kontan si m tande yon de twa jou pase pa gen kidnaping ki fèt nan pòtoprens map kontan e map moute menm jan sou fesbouk la jan m te vin plenyen an pou m di izo mèsi. pou m di mèsi ton izo mèsi izo pam nan mèsi zanmim boy zanmim bougay zanmim mèsi izo zanmim patnèm kolòn mwen baz mwen sak pase la yeah sa w vle di de mwen wi men anyway m ta renmen peyi a jwenn yon chans men m ta renmen peyi a rale yon souf si izo ka fèl pou mwen map pranl. e map kontan. M pap rete twòp, m prale e map save live sa, map di Izo mèsi paske l te tande m, mèsi paske l te rele m, mèsi a tout lòt sòlda Izo k tap gade m, mèsi a tout entènot ki tap swiv mwen, m pase ann fè tankou m, ann bay Izo lanmou ak respè. Ann bay izo lanmou ak respèl met li bezwenl jourel la pap fè anyen paske izo pa mèt tèt li izo pa mèt tèt li. M te ka yon izo tou, m te ka yon ti lapli tou, m te ka tout, m te ka yon pwòp, m te ka tout.
M abitye jwenn zam nan men yo deja, yo konn ban mwen. Otorite Tigwav yo, gen ladan yo ki te konn ban m zam. Hum! Yo rele m David Estélice dit David B. Genyen ki te konn ban m gwo zam. E gras a mwen kay Déus pa boule. M sot lakay mwen Larat vin defann kay Déus. Ap tire. M pa gen papa m senatè, papran m legliz, manman m dam misyonè legliz, m te ka bandi tou. Mèsi Bondye m pa t gen tan nan kanpe machin, vòlò bagay, fè yon seri de bagay men m te gen zam nan men m tou. Otorite, otorite, otorite nan vil Tigwav te lage zam nan men m. Senatè e, pff, depite Tigwav te ban m gwo zam. Depite Tigwav te banm gwo zam nan menm. M desann drapo komisarya, elèv Tigwav ki te desann drapo komisarya se te mwen li ye jodi a. Mèsi Bondye m pa t gen tan nan vòlè, m pa t nan gang, m pa t nan tout bagay. Men m te gen zam tou. Yo te distribye yon pakèt zam la rat wi. M pap site non nèg yo paske pitit yo la an vi menm lòt se nèg yo ta mouri, gen nan yo k mouri. Gen nan otorite sa yo k pa la ankò, men pitit yo ankò an vi. Chak zam ou lage nan men yon sivil, se yon bandi ou kreye. Chak zam ou lage lè eleksyon nan men yon bandi, se yon izolan ou kreye. Dèyè se yon izo, se yon ti lapli ou kreye. E pral gen plis izo toujou. Chak fwa pral gen eleksyon, nèg yo kreye yon pakèt ti izo. Chaje 9 milimèt yo voye nan ba yo. San konte 12 fizi a ponp Kounya e galil yo bay nan zòn yo pou gen eleksyon lè pal pou gen eleksyon tou chouchou. Tame ka promo. Pwoblèm sa toutotan l pa rezoud, toutotan nèg y ap fè eleksyon fwod ap toujou gen izo. Paske nèg yo pa kwè ke fòk yo alawotè pou yo genyen nan eleksyon, fò yo kite pèp la fè chwa. Y ap gen eleksyon palafòs e pou yo genyen l palafòs sa se bandi yo bay zam. vi a lè gon baz yo rele baz ameriken nan sinistre gon lòt baz kway lè mango maryon gen baz e tout baz sa yo tout arme kiyès ki ba yo zam depite majistra fèk kare gen izo pwoblèm nan se pa izo l ye pwoblèm nan se otorite son seri de nèg kap vin chache w nan ayewopò ak vès se yo k bandi a se pa izo k nan vilay de dye a. Son seri de nèg anba yon pekit gwo kostim kap pale bèl fransè nan Vision 2000, nan Metropole, se yo bandi a, yo pi danjere. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis dans l'émission avec plaisir, nèg sa yo yo pi danjere a.
Lè yo nan Karayib, men bèl kostim yo, men sant pafen yo, e yo kap voye zam nan vilaj la. Son sistèm malpwòpwete l ye. Pou yon nèg gen yon eleksyon isi, se pwogram politik li, li prezante. Se sa l gen nan pake di l vin di l. Men malerezman Ayiti se pa parèy. Antouka m ap di nou orevwa. Mwen prale. Mwen te kontan pale avè nou. Mèsi Izo. Mèsi chèf Izo. Mèsi chèf Izo. paske w te akòde m chans sa.
Se privilèj nan vi m, m genyen nan vi m, sa ap make nan listwa ke m pale avèk youn nan moun k ap domine peyi a pou yon bon ti tan. Men m ap redi nou ankò anvan m fèmen. Izo s on viktim. Izo s on viktim. Ti Lame s on viktim. Se senatè yo k bandi a. Se depite yo k bandi a. Tande! Mwen David Big di nou sa. Izo son viktim son plim lank kanndann nan se senatè yo kap ekri bèl maniskri yo. Tameka promo.
Tande izo son viktim yeah ti lapli son viktim bougòy son viktim jiska barbekyou se pyè esperans ki metel nan sal ye an dwazimen Pandan yap tire sou li l tire sou yo kounya yo metel nan kanpe lwen kounya l vin anfas tout moun se leta kap fè bandi nan peyi a male male male babay babay tout moun babay male.